Bon. E dezyèm e dènyè kesyon fanatik, kisa ou gen avèk Christie? Al ki te nan yon show televizyon epi yo te mande l poukisa li pa byen avèk Christie ankò epi me repons li. Kisa ou gen avèk Christie? Ok, Christelle Etienne se yon aktris ke m renmen jan l jwe. Ok mwen.

Ok mwen pa gen pwoblèm kòmsi pou yon moun enmi m. Swa plis eksplisit. Li kanpe yon fason ke w pa renmen. Ki fason? Ok but Ki sa k koz tou l vin kanpe fason sa a? Lè m vin gen relasyon avèk Dji, li vin ap di de seri de bagay ke m pa renmen. Poukisa? Paske li pa renmen Dji pou ou? Paske mwen menm mwen te chwazi gen relasyon mwen di ke mwen pa Premye relasyon m te gen an se tripotay ki te kraze l. Moun ap di, moun ap di. M di m vin gen relasyon.

di epi li vin li vin kite kan pam nan li pase nan lòt kan tankou ou pa kòm si li te li te plis avèm nou te tout moun te ka wè li te plis avèm ke Ricardo Nelson epi lèl vin gen pwoblèm ke m ansanm avèk Dji li vin pase bò Ricardo Nelson li vin ap ekri de bagay sou stati l ke ki pa fè m byen malgre sa mwen toujou rete nan silans mwen li vin ap fè de seri de bagay sou rezo sosyo Men daprè ou poukisa lap fè sa? M pa konnen.
Mwen menm mwen te ka jere sa avèl prive. Ok mwen te ka jere sa avèl prive ke rezo sosyo pat bezwen okouran ke mwen menm avèl nou gen pwoblèm. Le fè ke li menm li al ekspoze l. Sou rezo sosyo an e mwen menm kounya la m chwazi ret nan mwen menm. Paske depi moun nan ou m ka zanmi avèw nou gen tout pwoblèm. Antre nou, se youn nan bagay anpil moun toujou ap di m Milova dis, Milova dat, men Milova li menm gen yon jan mwen m jere pwoblèm mwen ansanm avè l ke pa gen moun k ap konnen. Pe enpòt pwoblèm m gen avè l la, nou jere l a nou de jiskaske nou byen a nou de. Li p ap janm rele yon moun oubyen monte sou rezo pou l di sa. Christie m te vle jere kòmsi ti pwoblèm nou gen an prive avè l, pou rezo sosyo pa t oblije konnen. Men li menm li monte sou rezo li pwouve ke li kite kanm nan li pase nan kan kay bon Ricardo e fanatik yo ou menm depi yon moun te nan kanm ou chanje kan yo tou chanje kan tou wap jwenn avè yo yap pa kache di w eske vrèman pwoblèm nan se paske li te ap antre nan relasyon ansanm avèk Lyon ou byen paske li vin chanje kan lal jwenn Ricardo Nelson. Pwoblèm nan se ke se lèm vin ansanm avèk Lyon, Di e li pat dakò kòm se pou. Mwen m pa konprann poukisa daprè ou ou fi poukisa daprè ou l pat dakò relasyon sa. Men sak fèm poze w kesyon sa e paske m konnen ke li jwe yon feyton avèk

Se yon aktris lè lap jwe li jwe ok m pa pral met sa nan tèt mwen men li pat vle relasyon mwen avèk Jay li pat vlem kòmsi sa mwen menm mwen te wè a li menm li pat wèl pou li menm li te wè Jay te jèn se pwofite kòmsi nap pwofite se dis dat mwen menm mwen te wè yon bagay nan Jay ke li menm li pat wè ok ebyen se sa lamou avèk moun ou ye an. Se ou menm ki wè yon bagay ke tout moun pa wè, sinon tout moun tap avèl. Se pa ou ki tap avèl, pa vre? Se rezon sa, men nou pat gen anyen kòmsi ki te twò pèsonèl, kòmsi joure oubyen len y ap di lòt kòmsi de mo ki deplase, pat vrèman gen sa antre nou. Aktyèlman la pa gen okenn relasyon amikal antre nou, nou pa pale, li pa vin lakay ou, ou pa vin lakay li. Non, mwen kanpe sa paske.
E si ke mwen avè kòm si mwen gen pwoblèm avè w ou chwazi monte sou rezo ke wap ekspoze sa, la pa ka gen amitye antre nou. Ok m konprann sa.
E chwa ki fè ke l chanje aktè prensipal feyton pa l la se ou menm oubyen se l yon.
Li te kite 2 pwojè ke m te genyen epi Dji chwazi kite pwojè pa l lan. Malgre Dji te vle viv Dji te vle kòm si kontinye pwojè ansanm avè li men vin gen de pawòl kòm si kap di. Ki pwouve ke komsi si li menm li kite 2 pwojè pa m li pa kite pa l se ke di li menm te Nou konprann. Mwen toujou la pou nou mèsi ou menm ki toujou gade video nou ki toujou ap pataje video nou epi map tou diw si se premye fwa wap gade nou abone epi aktive ti klòch la pou ka resevwa yon notifikasyon chak fwa nou pote yon video. Epi ooh.